Wi sa wap gade la a se Patrick Monsiak nèg ak zam kidnape. Si petèt ou bliye oubyen ou pa konn kiyès ki Patrick Monsiak, se direktè, pdg Radyo Televizyon Karayib. Nèg ak zam yo san limit, yo frape tout kote. Nèg sa yo, yo pa gen moun yo pa kidnape, ke ou te pastè, ke ou te ougan. Ke w te manbo, ke w te frè legliz, mizisyen, tout moun pase anba woulo a. Sa pwouve nan ki nivo nou tout sipoze konprann ke Ayiti ap rantre nan nan yon twou l ap difisil pou l sòti. Inèdtan apre yo kidnape pdg Radyo Televizyon Karayib la, mesye a jwenn liberasyon l. M pral pèmèt ou jwenn plis detay. Men, anvan sa kite m di w, Humm! Lapolis dominiken mete anba kòd yon ansyen polisye ayisyen k rele Tanis Philomé. Nèg sa a lapolis t ap chèche l kou chen fou pou enplikasyon l nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Dosye yo ap mache. Antretan, Bob C. li menm dedouble. Men, tout dedouble misye ap dedouble konsa a, l pa t janm konnen si kèk èdtan apre, twa nèg ak zam t apral fè kalite aksyon sa a sou pdg Radyo Televizyon Karayib la. Morvan fè deklarasyon sou Garry Pierre Paul Charles, Dapre Morvan, Garry nan kidnaping. Èske se vre? Èske se difamasyon nou pral kite ou menm pou tande, epi fè jijman ou? Jean Paul Evens, papa 3 timoun. Misye resevwa yon bal. Hum! Se pa yon bal pou l danse non, malgre li resevwa l nan yon bar. Men, malerezman, pandan misye ap bwè la a, yon vakabon. Sot kote l soti, yo pase l yon bal. Ansyen chèf 400 mawozo a, bandi Zo, met anpil non deyò la a. Anpil nèg nan kouri. E misye met anpil dosye nan lari l esplike kòman bagay yo konn fèt. Bwa mare. Pnh la konte chanje inifòm lapolis la. Pòt pawòl la pral diw poukisa. Bonjour, bonswa entènèt, kouman nou ye? Mwen rele Kesnel Dorleans, se toujou pi gwo plezi pou m enfòme w. M renmen w anpil. M vle w pa janm bliye sa. Yon gwo salitasyon pou ou menm kap gade videyo sa. Si ou gentan pataje l, bravo. Pa bliye di m ki kote wap gade videyo sa. Antretan, an nou swiv kòman sa tap dewoule nan Wi Chavann lè nèg yo mennen tounen.

Si yo pa konplis, se le moman ou jamè pou yo frennen zak kidnaping nan. Pase ke lè w kidnape yon ti malere podyab ki petèt pa rele mesye yo, ti pa rele madam Y, se lajan li al prete, se kay li l vann, se plane l plane, menm lè yo vin lage l aprè pou l achte lavi l, ou pa konn konbe lajan moun sa dwe. Donk se kanmenm dekapitalize yon klas ki deja ap fè efò, dekapitalize yon pakèt moun ki deja pòv, ki deja ap viv yon sitiyasyon difisil avèk kesyon mizè, avèk kesyon de povrete a. Donk mwen panse m ap pwofite.

Salye, mwen menm mwen pat prezan, men selon dè enfòmasyon ki te dispoze e disponib, mesye Monsignac te nan pasaj radyo a, swa Riyèl Wa pou debouche sou Kap Wa, lè dè endividi oubyen dè zòm lourdman ame te antoure machin li epi fè l desann epi yo kidnape li menm avèk yon lòt teknisyen radyo a ki te avèk li. Se pa enpòtan pou nou dan la mezi ou yo retounen sen e sof, men m pwofite de sa k rive la pou m denonse tout kidnaping ki fèt ke se swa sou Ti Jak, ke se swa sou Ti Josline. E pou adn nan ke yo te pran nan jou ki sot pase yo? Pou lenstan, se Patrick ki te priyorite a dan la mezi ou se li menm ki te fèk tonbe, men menm jan m sot di w talè a, ke se yon adn, ke se peti pèsonèl, ke se yon sèk sitwayen ou pa, jodi a la kidnaping nenpòt kiyès la dwe prewokipe nou, pèsonn pa gen dwa vitim.

Sa sèt, paske se Mesye Monsignac, tout moun konnen, kòm patwon de medya, kòm moun ki son filantwòp, kòm moun ki aji byen a tout moun, kòm moun ki fè yon pakèt bagay pozisyon nan peyi a. Donk sa revòlte anpil moun. Men, nou pran l kòm pretèks tou pou nou denonse tout zak kidnapin ki fèt sou kèlkeswa moun nan. Donk nou menm nou pa genyen pou nou pwente di dwa iks ou igrèk. Tout moun dakò, kèlkeswa nivo ou, kèlkeswa ran sosyal ou, kèlkeswa apatenans politik, Ti kou, donk jodi a la, jan peyi a fonksyone a li pa bon mezanmi. Anpi yo m di w, jodi a se mwen, demen se kapab li menm, aprè demen se kapab ou menm. Donk nou tout gen yon devwa, yon responsabilite nan sa k ap pase a. Men sèlman mwen menm, m panse se li dè otorite nan peyi a, ke l te onivo de la polis, ke l te onivo de la jistis, ke l te onivo politik, fòk yo kòmanse konsyan ke reyalite n ap viv kòm pèp la li pa bon e fòk genyen dè mezi.

Misye twò cho nan men yo. Piske misye vin twò cho, yo pa ka kenbe l, yo oblije lage l. E n ap kontinye fè menm travay la wi. N ap kontinye fè menm travay la. Ou gen enfòmasyon de kote l te ye? Non, m pa konn kote l te ye.
Nou pa konn kote l te ye. Nou pa konn kote l te ye.
Revandikasyon pati konsyans la se revandikasyon tout Ayisyen yo. Revandikasyon ke mwen menm m ap pote pou tout nèg k ap fè zak malonèt sa yo, fò yo konnen ke Ayiti pa mouri. Avan nou, te gen moun ki te konn ap fè sa, te konn ap fè zak tou. Blèzonn fè yon mizik ki di te gen. Te gen an te vle di avan entèl, avan ou menm kap dirize pou renye yo, kap fè simaye la twoubla yo te gen moun ki te konn ap simaye la twoubla avan ou. Kote yo? Jounen jodi a fòk tout nèg ki gen zam nan men yo, kap teworize popilasyon an resezi yo pou yo konnen popilasyon an se avè yo l sanble, popilasyon an se yo l reprezante, popilasyon an se yo li ye. Patrik Mousniak se moun tout moun li ye. Patrick Mouciak met yon radyo dispoze, disponib pou tout Ayisyen, kèlkenswa ou te gen pwoblèm, lanmò, maryaj, antèman, kèlkenswa sa ou te genyen, kay, ansent, tout bagay, tout pwoblèm moun nan genyen, se la yo vin pote revandikasyon yo ale. M felisite tout lòt radyo k ap fè travay sa a, fò n fè yon travay kòmsi an, kòman m te ka di sa, an kolaborasyon, paske peyi a pa ka banm vwa, peyi a pa ka envivan. Fòk tout moun kapab viv nan peyi a. Mezanmi, mesye, gen moun yo nan men nou. Libere popilasyon an, libere moun ke n kenbe nan men nou an. Sòyèt yo, moun ki nan klas mwayèn yo, moun ki vilnerab yo, n ap rann yo vin pi vilnerab toujou. Fò n fini avèk bagay sa a, sistèm sa a, li pa bon. Li pa bon, li pa bon. Mwen menm m pa pè afiche men m ap di kiyès mwen ye, tout moun konnen m deja pase de prezantasyon, m son atis ki trè koni, Kolonèl Gèp tout moun konnen. Libere Patrik Moussi an, se sa n ta vle e sa n mande. Jodi a nou menm Fòs Militan Radikal Channmas, nou met pye nou atè e tout moun wè sa n fè. N ap di nèg yo, pitit pèp la pa ka nan men nèg yo ankò. Jodi a n mande popilasyon an leve kanpe paske kidnapin paka tounen yon enstitisyon, nèg yo paka ap kidnape pitit pèp la, moun k ap vann banan sara yo, moun k ap travay ka madanm. Lè w kidnape yon nèg tankou Patrick Moncir a, an n pa bay manti, yon bawon, yon papa, yon nèg ki prè ak tout moun, ki prè ak tout moun nan peyi a, anben jodi a nou menm Transmedi Radikal Chanmas n ap di popilasyon an pran responsablite l paske jodi a nou paka ap viv konsa, jodi a nou paka ap kite nèg yo teyorize nou. Konsa, nou jodi a, nou pa ka kite nèg yo met fèmen bouch nou. Jodi a, nou pa ka ap sere gang lakay nou. Nou.
Nouvèl la te tonbe tankou yon bonm. Pèsonn moun pa t menm vle kwè. Men lè n sonje ke n nan peyi Dayiti, yon peyi kote tout bagay posib, nou di tèt nou, Nèg ya fè l vre. Eben, se te konfime. Nèg yo pran pdg Radyo Karayib la, Patrick Mosiak, men ki erezman, pa menm fè anpil tan nan men nèg yo. Ondirè nèg yo rive nan wout avè l. Yo gade yo wè se li epi yo retounen al met mesye a nan plas li. Gen moun ki di, gen nèg ki gen pouvwa pase pouvwa. Se yon kesyon de rantre floup soti flap. Men nou konnen antan ke direktè medya, se yon sitiyasyon ki terib pou wè nan ki nivo nèg yo rive. Se de nèg ki aksepte sakrifye yo pou yo rete nan peyi sa a. Se de nèg ki gen posiblite ki te ka viv lòt kote. Men yo vle rete paske yo kwè nan yon Ayiti miyò. Yo kwè nan yon Ayiti kote sa va chanje. Men malerezman, fenomèn kidnaping sa a, li pa sispann mete dlo nan je nou. Humm! Antouka. An nou swiv kòman sa te ye avèk Bob Sè. Nou menm, nou detwi lakay nou, lajan yo bay pou lopital jeneral lan, li disparèt, gade yon lopital la yo ba nou Kwadèboukè, ke kabrit k ap flannen ladan l, gade inivèsite Limonad la, Repiblik Dominikèn rale nen nou, li konstwi l pou nou, menm pou n met chèz, ban, biwo, etsetera ladan l, e gade nan kisa l redwi jodi an. Donk, jodi an. E sa fè ke m toujou ap di l nan jounal lan, fòk moun yo, dirijan yo responsab omwen. E sa mwen menm, mwen m reve ke yon lwa Guerrier ki fè dè egzijans avèk moun k ap vin minis lan, moun k ap vin sekretè deta a. Paske kòman w, kòman w vle ke pou minis lan oubyen sekretè deta, dirijan, direktè lapolis lan, Bay siksè pandan ke l pa gen ankenn enterè si non ke fè lajan. S on peyi vin fè lajan epi travèse lakay. Madanm pitit li pa nan peyi an. Tout fanmi l alechèl entènasyonal. Epi kote l ap fè kòb se nan peyi a. Men l li p ap twòp enkyete lè yo di l Matisan gen si mwa moun pa janm pase. Paske nan konfò ke l ye an. Li pa viv kesyon de Matisan an. Li sèlman nan konfò li, epi kou gen vakans, pa egzanp nan moman n ap pale la, genyen la k prèske gen sèt, ui jou yo pa nan peyi a. Yo pral rantre la, yo tou kite semèn sa a fin pase nèt. Jedi, demen, e pou epa mwen m avè w ki vin la, y ap y ap bwè kòb avèk fanmi yo. Epi yo pral rantre. Epi vin fè kòb ankò, y ap tann yon lòt lè ankò, yon wikenn ankò, yo vole yo ale. Men lè w ap konpare 2 pèp yo, kòman pou n fè pou n pa nan eta ke nou ye la a jounen jodi an? Yo pa aprann nou envesti lakay nou, sa vle di ke byennèt kolektif lan pa vin twòp enterese, pase madanm, pitit, yo alechèl entènasyonal. Epi kiyès k ap ba yo kòb? Son peyi vin fè kòb epi ou wè nou rete vre kòm on pil zonbi ki pou on pil moun nou asepte kap dirije nou ki pa gen okenn enterè nan byennèt, nan devlopman se pa sa pa gade yo epi se osi paradoksal ke sela pwis parèt Guerrier yo pran mèg resous peyi a genyen. Y al fè envestisman, al achte de bèl mezon a lechèl entènasyonal. Epi y ap montre zanmi yo envestisman yo fè. Epi kote yo fè kòb lan? Nan tout magwouy, nan tout kòripsyon, nan grann. Epi yo kite grann nan eta grann ye la a. E sitiyasyon nou vrèman grav, li vrèman konplike. Pi gwo tristès popilasyon an la jodi a Guerrier, jodi a nou konnen gen yon gè ann Ikrèn. Men Ikrenyen yo. yo pran fòs lè y ap tande Inyon Ewopeyèn, lòt moun k ap pran dè pozisyon an favè yo, epi sanksyon k ap pran kont Putin, a, yo di, Nou pa ka fè tout tan nou la a. E nou pa la a pou lontan. Men ou menm, jounen jodi an. Yo kidnape, ou tande menm zo reken an te kidnape Mak Théagène avèk madanm li, ou tande menm zo reken ankò ale nan Turjo, yo kidnape doktè an pandan ke yo gen malad devan yo, san enkyetid. Sa vle di ke a ki kriye? a ki repond pa menm yon nòt de solidarite k pap sòti pou ta di nou kondane nou kande menm ne serès ke pou ta kapab ba w yon ti kouraj kòmsi yo imilye w nan kòtèy de mizè w de tribilasyon w epi y ap fè kòb sirèn pasi pala rele tèt yo chèf epi y ap fè envestisman alechèl entènasyonal achte de bèl mezon. E menm repiblik dominikèn nan kisal ye jodia la tou pran bann nèg ki fon bann vòl isit lajan petro karibe CIRH ki gen 2 a 3 bilding wi an repiblik dominikèn e kòman ou vle pou nou pa nan eta ke nou ye a moun yo pa patriyòt moun yo pa sitwayen moun yo pa responsab nou paka ba yo dè pòs de responsabilite Jodi an fòk nou mete de baliz sou moun nou pral voye dirije nou yo pou nou di 1 si wap dirije nou men sa nou egzije de ou e fòk nou wè prèv lan e ki kote nou pral wè prèv lan se nan fanmiw e ou pa gen fanmi la bon ki enterè ou gen ladann.
Wèl byen? Pandan se tan Bob se pat menm imajine si apre yon ti tan yo ta pral kidnape direktè l la. Banm raplew Ke Teagène ki se administratè nan Radyo Televizyon Karayib toujou nan men nèg a zam ki kidnape l depi kèk jou. Jiskaprezan nèg yo poko janm libere l. Humm! An nou swiv Mesye Morvan.
Stéphanie pa byen avèk Gary Pierre Paul Charles e Gary Pierre Paul Charles fè Stéphanie anpil menas de mò e l arive di l ke li pap janm anyen. Men son nèg ki jalou tout bon hein rete ou sak rele te ki rele Guy Verolchal la bon madanm ni nou sonje m te di nou se li ki te fèl jwenn kontra bay leta ayisyen manje e dam nan te rete a bouch li l te di nèg yo ke l pa renmen Guy Pierpol e jis pou kontak la sèlman e l fè kòb vre wi m te vin a dosye sa pou nou e nou sonje menm la nan Miami misye ap peye kay pou pou pou yon dam la anndan Miami e m di nou toro sa Se jounalis se vre, men li apateni avèk gwoup gang ki plis pwisan nan Karayib la ki rele Baz Galil. E lè l ap fè fèt m gen videyo kote nèg Baz Galil yo menm anndan lakay li, anndan Plato Santral. Se pa nèg yo k jwe. E gen yon aksyon k ta rive pase, medam mesye. Joel Petit-Homme se yon avoka nan peyi a. Yo fè yon tantativ de kidnaping sou misye, yo pran machin misye, misye menm pran bal li menm. Si misye si misye geri e pandan map pale avèw la menm konnen misye te lopital ay misye te blese misye te manke asasine paske se misye ki responsab se li ki avoka madam Stephanie madanm as administratè radyo karayib la pou gade si yap bay Garry Pierre Paul Charles yon child support koinsidans medam mesye non sèlman yo fon tantativ pou yo kidnape Avoka kap defann Stephanie an misye arive pran bal e yo pran machin ni. Nan menm moman la tou yo arive fè yo arive fè kidnaping sa sou administratè la avèk Stephanie. Eske se administratè la ki te vize? M pa kwè. Oken kidnapè medam mesye nan la repiblik pa gen pwoblèm ak radyo karayib se John Colem Morvan ki ekri sa a uhmm eske se madam Stephanie ki vize John Colem Morvan pa gen men lò ke ou fè menas de mò ak yon moun lè ke ou di yon moun pap janm anyen ou di l sa gen tout mwayen ki egziste nan la repiblik pou fè yon moun pa Pa janm anyen. On nèg gen dwa or gen 300 mil dola ameriken nan peyi a la, on maton levo a zero dola. On senp kidnaping fè w pa anyen ankò. E travay pou fè 300 mil dola sa, zero. Se pou m di dcpj apwofondi ankèt li. San ke nou pa akize pèsonn. Men fok tout pawol pale o nivo de BBJ entènasyonal. Zenith FM nou an kap pase emisyon sa la aktyèlman pandan map pale avè nou la, tout moun ki sou 102 pwen 5 yo. Son emisyon peye li ye. On nèg ou gen pwoblèm, on nèg ou gen pwoblèm ak emisyon sa kap aktyèlman la wap tande sou 102 pwen 5 lan. Se aranj ou voye manda la anndan anndan Monreyal. Anndan Monreyal, Zòwàn, Zòwàn, gen koze pou dcpj travay plis. Gen koze pou dcpj travay plis. Apwofondi ankèt sa a de kidnaping sa k fèt sou Madam Stéphanie ak administratè Radyo Karayib la. S konprann? Pase te gen menas de mò ki anlè. An menm tan tou te gen menas ki te fèt sou dam nan a ment repriz e gon dyèl antre Gary Pierre Paul Charles, youn nan manb ki plis enfliyan anndan baz Galil avèk ansyen madanm ni Stéphanie nan Rue avct e menm mèt Joël Petit-Homme ki se avoka dam sa sou kesyon pansyon alimantè pou yo fòse Gary Pierre Paul Charles okipe pitit li. Pi fò nèg Ayiti nou wè ki nan mikwo k ap fè bri tout la sent jounen, donneur de leçon sa yo, moralis parèy yo pa genyen, pi fò pa okipe pitit yo. Èske w konprann? Ou pa wè Guy Pierre-Paul Charles lan sent yon ti da, e pa Guy Pierre-Paul Charles non, Guerry Henry, lan sent yon demwazèl, epi lè demwazèl la kwaze avè l nan restoran an, lè lè l te fè, lè l te fè mennen ti pitit la pou li, Guy, ti damwazèl la di l, e men w pa janm fè l kwa, avèk lòt sè l la. Ou pa fè yo kwaze pase e lèl vin gran sil pa sil vin kwaze avèl epi li renmen avè li pa konn si se sèl. Guerrier Henri reponn demwazèl la kel fè pitit avèl la li dil ke yo pap janm kwaze nan lavi paske yo pa gen menm stati sosyal. Eske n konprann sam di nou la medam mesye? Demwazèl sa k okap la yon timoun k al lekòl ki te nan ki te ap travay pou bagay fòtine a wi bagay ki konn fè enstitisyon de sondaj la brid lanse pitit moun yo Le fè ke soti malerez hein li dil vin dè ti kob pou pitit la nan restoran anndan delma 31 lè demwazel la rive demwazel la di bon ou pa janm fè pitit la rekonet sèl la bon on sa vle di pitit li fè a bon madanm li an li di e sil vin gran e sil vin gran lal koze avèl li pat konnen yo vin renmen humm misye reponn demwazel la. ke yo pap janm kwaze an reyalite paske yo pa gen menm stati sosyal. Sa vle di pitit pitit li pa madanm Ariel la son pitit ki ka vin Kanada, son pitit ki ka vin Etazini, pitit sal fa fanm deyò a son pitit ki pa gen aksè a vwayaje, ebyen depi ke l pa gen aksè pou l vwayaje a, Kèlke pa gen aksè pou li pa ka frekan yon seri de lekòl, sa vle di yo pap janm kwaze an reyalite. Men, men kalite medyòk, men kalite moun ki gen yon mikwo nan men l k ap ansenye moun, k ap enfòme moun, k ap fòme moun nan yon peyi. Men sa yon nèg swadizan k ap enfòme moun, k ap fòme moun nan yon peyi, ki gen yon mikwo nan men l, ki okipe yon opinyon piblik, rete l di yon madanm, yon fanm li kouche, ki fè yon timoun pou li. E se fòse, medam, mesye! W oblije pran avoka pou fòse nèg la retire yon ti kòb pou l bay pou l bay timoun nan. Men modèl de moun k ap preche nan yon seri de. Sa a w ap gade la a se ansyen chèf 400 mawozo an ki li menm deside pran yon sans la a ki di li vle pou l fè peyi, li vle chanje sa. Anpil moun konsidere misye kòm yon moun ki fou. Misye pale twòp pawòl. Men ann swiv koze paske gen bagay ou paka pa konnen.
Map gade wi map gade. Eeh si ke ayisyen te gat la bib enben ou patap janm jwenn yon moun fè twit pou lap di konsa eske ti David chanje vre nan map baw 2 tèks biblik kote mwen menm Eee mwen sonje fizi mnzè Paul. Pasem paka nan rete tiye moun selman pandan se tan m wè exode 20 dil pa tiye. Men se pou moise al pran 10 kòmandman sa e 40 jou l te fè nan dezè a wi.

Bon nou gentan bon gen anpil moun ki gentan konnen deja map bose paske m pa vle voye mesaj la anpil e ankò lè w ale ayisyen jete jete règ prensip 1 korentyen 15 lan renmen pwochen w kòm twa menm poukisa mesye poukisa e e ankò règ labib la si ayisyen te mache sou si si ayisyen te mache sou liy labib e l tap wè kote w wè lè pèp la te pran fanm Kite al nan adiltè a ou konprann sa m di w la epi lè yo tout vin avè l o wi mèt depi sou ansyen kontra o wi depi yon moun al nan madanm moun bagay sa yo men sa pou yo fè l epi mèt la di l enben mete l la epi mèt la vle bese tèt li atè la l ap ekri l ap ekri l ap ekri l ap ekri l ap ekri. Pa bliye nou di konsa m sou gwoup sou deba politik tou lemond ladan l. Sa map di a m konnen lap fò pou nou anpil men moun ki pa konnen l pa pale lap ekri lap ekri lap ekri epi bon el barre di konsa moun moun ki santi l pa pè chabon premye pran premye wòch la file l sa bon sa se pou moun ki di yo wi bandi pa gen bandi an ayiti men gen grangou bandi an ayiti ou tande sa m di gen grangou bandi an ayiti egzakteman grangou vwayè sa pou fè. Gen gen kèk bagay ou ka oze fè si yon dyaspora pa voye 50, 60 dola ba ou. La a bon m rive la avè w. Moyiz te yon tiyè. Lè Moyiz te vin raple ke l te yon Izrayelit nou konn istwa sa a kote ke li te an Ejip. Ou wè sa m di w lan? Sa l, ki sa l te fè lè yon Izrayelit avèk yon Ejipsyen t ap batay? Ou panse sa fè li tiye, li tiye Ejipsyen an pou Izrayelit la? E, e, e, pandan l tiye l, pandan l tiye l, sa l, pandan l tiye l, epi menm Izrayelit sa yo lage dèyè l bay sa yo, Ou konprann? Lale madi an e lal al pran revelasyon Bondye a kay Jetro li te fè de depit avèk Sofara, bon la a m rive la ankò. Sofara manke toujou. Moyiz rive l li bay tout mouton sa yo dlo. Poukisa ou pa al avè l lakay? Anben se sa a. Egzanp mwen menm. Jetro di, poukisa ou vin rapid konsa li di m jwenn yon bon samariten te de pran dlo a. Li di poukisa ou kite l? Poukisa w kite l menm mwen menm toujou gade valè pèp m gentan ap bay dlo la poukisa non menm non kite m dèyè non pa janm rele m pou pale avè m pou fon seri de bagay sa vle di non pa bezwen dlo pou n bwè non menm nan monchè wè mwen menm m pap janm pran pa avèk Politisyen se nèg sa yo kap kraze peyi a. So m ka prann poum poum poum ouvri je nou poum pa lave men pa gen sa nou bral dim pou pou pou nou fèm wè ke nou gen lespri pasem sepandan m pa janm monte CPJ relem se aprè pawòl sa mesye aprè pawòl sa yo map lage sou to avèk 2 tèks biblik nèg nèg la al lekòl nèg la a al lekòl mandel eskel gon matyè ki aprann ni men sa Bondye di. Ki prezidan n genyen? Ki prezidan n genyen si si kel ta pral fè yon krim pou pèp la parèt pou l di non prezidan? M ap tou ba w tèks biblik tou wi. Ou pa wè lè wa a te renmen David non lè wa a te renmen Danyèl eskize m lè wa a.
Nan kout filè sa a lapolis dominiken fè, yo reyisi mete anba kòd Tanis Philomé ki li menm ta gen non l site Nan kesyon lanmò ansyen prezidan Jovenel Moise, lapolis met lapat sou misye. Jean Paul Evens, papa 3 timoun, malerezman resevwa yon bal pandan misye nan yon ba l ap fon ti distrè l. E sa k tris la, nèg yo trennen l met deyò e yo pran 3 mil dola sou li. Aprè. Yo di l se moun fou. An nou swiv reyaksyon fanmi l. Bagay la tris. Lè mesye a fin tire Pablo, gen youn nan yo di konsa, Oh! Apa Daniel tiye misye? Ah, Daniel tiye nèg la? Se sèl sa m konnen. Yon moun ki te ansanm ak Pablo ki esplike m sa. E m gen tout voice yo, m gen tout bagay yo. E m ap tann, paske yo rele yo la, fò m jwenn jistis pou Pablo. Paske yo pa ka tiye l konsa. Yo fin tiye l,

Wi, klèb la la men pa ouvri. Toujou ouvri. Toujou ouvri jiska prezan. Pase son shit mouri a. E m konnen, menm si w di son moun fou, moun fou gen plis sekirite ke yon moun ki nòmal. E moun fou plis pwoteje. M pa konprann kòman peyi sa prale la. Moun ki touye l la k fou. Li moun kite timoun? Twa pitit.
Kite twa pitit. Ki laj timoun yo?
Youn gen 21 an.

Ok vwasi donk finalman tout kwa non sa yo anndan plent lan e nou ensere yo kòm moun ki se pitit mesye Paul Evens nan asasina yo ok mesye sè avèk madam nan e moun sa yo sipòtè konn bagay la trè byen e ke nou menm ke plent nou se yon asasina pandan polisyè a fè yon asasina e ke yo asasine l. Ki yon ak premedite, yo te gen pou fè nouvèl, e fwa sa a ke fòk jistis rand avèk tout fami Olive Jean. Ok, se pat nan kesyon ke dosye a tonbe. M pa rive la mwen menm.
Pran tan w Matye, pran tan w. Nan kad ensekirite, se nan kad politik, n ap gen pou n ta sèkile sa laprès. Men pou otan ke mesye an mouri bò lakay li, e yo. Tiye l kanmèm kesyon asasina premedite ke moun nan reponn kesyon koze pap nan ankèt ankèt ankèt ankèt fòk okenn konplis arete yo fè konprann moun ki tiye papi a se sa sèlman l mache fè se yon kriyèl li ye moun menm moun sou katye a pa vle nonmen non l sa k te Daniel yo di e Daniel li rele yo pa vle nonmen non l yo pè non l Sa Daniel la ye yon polisye? Yo di se yon polisye l ye yo di se yon polisye l ye yo pè nonmen non l. Mwen menm m pa pè mouri m mouri deja pase m depi m te ka met pyem la ayiti m vin jwenn jistis pou mwen m deja mouri mwen menm m asepte l m pako konn m pa konn tout non m pa konnen l. Club la e pou li liye?
Club la pou zanmi l.
M tande club la ou konn koman club la fonksyone Roody fè club li le jeudi son group zanmi li fè club li le jeudi lot jou yo pou lot zanmi yo ou konprann sa m di w la? Lal fè program lakay li yo vini pou l chak jou se pou yon lot mwen menm m bezwen jistis pou frè m nan.

Club Krim sou Delma, m pa vòlè m pa anyen, ti jèn nan zòn nan m ye, nèg yo fè m pè pase devan club la kan fè w lè wè, lè bagay sa fèt e lakay mwen m ye, apèn m rantre lakay mwen m tande bal la pati boo! Jistis pou papi!
Ti plas kazo. Zòn dimòne non? Dimòne. Zòn dimòne. Lal nan yon klèb. Ou a yon neveu? Wikiwood.
Wikiwood. Lal nan yon klèb, pandan l nan klèb la, yo tire l. Li jis wè yon, li jis wè mesye a vini, l kanpe. Li te chita de kot, kot de medam. Li kanpe, l kanpe, epi tou nan payèt li, nan bouch li, l ba l yon sèl grenn katouch. E l vide l atè. Yo fin vide l atè anndan klèb la, yo rale l, mete l deyò. Yo fin rale l mete l deyò, epi yo fèmen baryè yo, yo lave san an anndan klèb la. Yo lave san an, lè yo fin lave san an, epi yo fèmen baryè yo, lè m, lè yo rele m, mwen pa t la, yo rele m, yo fè m konnen yo vide frè m nan atè deyò a, yo vide frè m nan atè anndan klèb la, yo rale l mete l deyò, m fè demach. Pou m fè jwenn jij de pè pou vin leve kò a. Lè yo vin leve kò a, tout frape yo frape baryè yo pa janm ouvri. Yo tou fèmen klèb la pou le moman. Tout frape yo frape baryè yo pa janm ouvri. Menm kote yo vin tire lè, kanpe so yo kanpe tout bagay. Lè yo fin frape baryè, yo pa ouvri. Men misye gon komisè li byen avè l. Se lè komisè pa l la vini. Li ouvri baryè l antre. Komisè a al kote l anndan, fin pale avè l anndan, epi l soti di yo pa di misye se yon moun fou. E l te yon moun fou? W asepte l antre anndan klèb ou a, ou vann li kat byè. Ou vann li kat byè, li ta yon zanmi l, li pè zanmi an de, li pran de.

Pe m pa dakò m pa m pa asepte l jan l ye a paske twòp moun ap mouri nan peyi an konsa yo pa janm fè anyen pou moun nan men m ta swete ke papa m jwenn jistis. Sa pa pote maladi? Wi. Eske avan sa ou te konn remake papa w konn resevwa anpil menas?
Non.

Atò yo rete apre lanmò yo poutèt pa di Seye pye Pablo pou lede Lè mwen menm mwen kouri mal deyò a pou m al wè l Lè m vrèman vre lè m rive m jwenn li blayi atè a deyò a Men pakont yo pa t vle m rive sou li poutèt pou ensekirite l Sofke mwen menm mwen bezwen jistis li fòk mwen jwenn jistis li paske m se moun nwa Mouri Ti pitit mwen an gen 3 zan.